Oh gade koze men kouman ou fè rantre la a mesye m pa tande pòt la frape m pa tande y ouvè annik m wè w kanpe devan m sak pase sakap pase la. Mwen te frape wi gason m sa ka rive ou distrè nan konpitè a oubyen nan travay ou ou pa ou pa pote atansyon men m te frape lè m ap rantre a.
Ok dakò pa gen pwoblèm ou kapab chita ou se lakay ou. Wi mesye koman m kapab ede w pou jodi a.
Non se madanm la rèn ki te voye m li se madanm mwen li te li di li te di w sil pa vini lap voye mari se mwen menm ki maril wi nou vin nou vin gade kòman bagay yo ye.
Ah ok se madanm ou men m sonje m te di madanm ou konsa se mwen menm kap rele l li pat bezwen voye w ou panse li tap tann mwen rele.
Non se pa pou anyen pitit gason m se paske nou gon ijans nou bezwen kay la ijan se sak fè mwen tcheko e pa pou anyen ki mal.
Ebyen ok mesye nenpòt lèm jwenn map fè nou konnen pou le moman kounye a bagay yo ti jan difisil sitou kay 3 chanm tande map fè nou konnen map rele janm te di madanm ou map relel ok. Ou pa wè madanm li vini. Madanm li genlè pa jwenn anyen. Kounye a la li voye mari a. Ebyen, nan non de Jezi ti mari pap moute, ti mari pap desann. Jan w vini an konsa w prale. Wè w disparèt lè w ap vini, ou disparèt lè w ap tounen. Anyen pa deranje m.
Madam Marie, Humm mwen sot repanse blesi w yo, mwen wè tout bagay ok. Humm kounye a m pral preskri w 2 medikaman. M ta renmen ke w pran yo a lè, a tan. Ok. Ok dòk pa gen pwoblèm m kontan dèske tout bagay kòmanse ale mye wi map pran medikaman yo nan lèw dim pran yo a ok mèsi. An palan de sa madam Marie ou pa santi ti doulè ou pa gen oken malèz ou santiw ok. Wi dòk m gen ti doulè silvouplè preskri mwen ti medikaman non pou doulè ok madam Marie. M pral preskri w medikaman pou doulè yo kounya.
Dim non frero m wè w ou gon souri kem pa janm konn jwenn lakay ou sak pase menm m wè w zanj wi papa koze granmoun yo. Enben frero depi w wè sa wi kè kontan nèg gen mennaj ou deja wè l wi m pa bezwen di w ou wè sa nan figi m. Ah bon! Kòman w fè ou pi ou pi devan ke mwen menm? Mwen menm se apèn kontre pa m nan lari papa m pral kòmanse pale avèk mwen. Si si l ap di m li dakò, li ban m randevou men m pa konn sa l pral di m. Si l ap aksèpte m. Nan bon sen, bagay yo fèt menm lè monsè. Bagay yo fèt menm lè e menm jan yo ye. M poko renmen avèk fi a non men m santi m ap renmen. M santi m ap renmen avè l. M santi m ap renmen. Enben frero kòm nou fin manje ann ale non papa ann ale paske lè pam nan prèske rive ou konnen nèg ki a lèm ye m pa janm renmen anreta nan anyen ann ale se menm lè ou gen avèm an nou tou an nou tou al ansanm.
Ok frè Lucas, men m devan lan lan kounya, ann pale.
Wi ok, sè Claudia, avan m kòmanse, bon, mwen di w mèsi paske ou t aksepte vini rankontre m la a. E, wi, se jis pou m te ka di w ke mwen gen yon santiman e pou ou, ou konprann? Yon santiman pou ou ke de jou an jou ke m pa ka konprann.
Wi, m konprann. Ou ka kontinye.
Bon, sè Claudia, ou konnen, kòm etan done ke mwen avè w se de moun ki deja abitye deja, pa tèlman gen gran choz pou nou di paske nou ann lè abitye avèk lòt, nou konn de lòt. Donk, tout sa m te vle di w, pi brèf, ke mwen vle ou pou madanm mwen. Ou ta renmen gen yon nan vim.
M pat atann a tout sa non. Anplis m wè ou pran anpil tan pou dim sa paske nou abitye lontan.
Bon mwen daprè eksperyans pa mwen pou m vin yon doktè e tout sa ki bon pa janm fèt yon sèl jou. Mwen pran pa egzanp si w ap fè yon kay ou pa ka fè kay yon sèl jou. Menm lè w te gen tout 200, 300 bòs k ap travay avè w. Ap pran tan pou fèl. Se menm jan pou relasyon pa ke nou pral relasyon pa nou an ke nou pral bati a. Li pa ka yon bagay jodi pou demen. Se yon bagay ki te la deja kap map swiv ou avan m apwoche w konprann. Sa ka se kounya m di w sa ou konprann.
Ok Lucas, m ta swete w serye paske m pa nan plas pou m jwe ankò. Ohh chérie, pa serye menm, wè la. Pa gen kanpe menm. Wè la se se moman pa nou. Pase nou gen anpil tan nou tap tann. Se moman pa nou. Wè map tou pwofite pran ti tan sa poum di Bondye mèsi ansanm avèk lanmou. Kote tou 2 mete ansanm pou reyini nou jounen jodi a. Pi bèl jou wi.